Pap jwenn li si yo pat vole kòb la e menm si yo vole kòb la se pa kòb Venezuela yo vole se kòb pa nou yo vole e m pral esplike nou nan yon kout entèvansyon kòman se kòb pa nou yo vole Venezuela pat fè nou kado kòb la Venezuela te prete nou kòb la e kòb sa. Se yon kob yo prete peyi dayiti se pa gouvènman mateli, privè, preval avek jovenel men son kob yo prete leta ayisyen. Gouvènman se yon bagay ki pasaje men leta son bagay ki demere tout aksyon nèg yo poze o non de leta ki rete sou do peyi a jodi a kòb sa k te la pou fè devlòpman men kòman nou tap jwenn li pou moun kap vi kòb sa e pa nan pòch nou li tap vini an men kòman kòb la tap vin nan pòch nou pa egzanp nou gen pi gwo lise nan depatman se lise Philippe Guerrier al gade 3 lise Philippe Guerrier a. Son lise pou yo ta dekouvri, pou yo rekouvri, e son lise pou yo ta va deja kòmanse ap kase poto pou yo remete poto paske e dire de vi lise a ekspire. Sa vle di son lise pou yo ta va remanye totalman. Bon, nan remaniman lise sa, nan remaniman lise sa, se la timoun nou yo ta pral jwenn yon lise pou yo tay lekòl an sekirite, mete yon laboratwa enfòmatik, piske jodi a, sa n ap fè nan inivèsite, an. Frans yo gentan fè yo nan klas twazyèm, ranfòse ledikasyon avèk kòb sa, ebyen se konsa nou tap jwenn yo. Jodi a si m vle ale Ogòy, monchè lè m vini fò m basinen. E avan moun Ogòy desann ak yon ti manje, monchè y pase anpil mizè, pafwa yo fin pouri. E se lè moun Ogòy la tap gen wout. pou l te desann rapid gentan vin vann manje a pou l te tounen lakay li, se konsa nou t ap benefisye pòp la. Donk yo vòlè l, yo vòlè l, nou pa benefisye. Men, ann gade kòman nou pral remèt li. Malgre nou pa benefisie kob la nap remet kob la kan menm. Koman nap remet kob. Leta ayisyen gon gèp. Lem di leta ayisyen m pa di gouveneman sa pla. Nou menm ayisyen nou gon dèt anvè Venezuela. Se swa nou prete kob pou nou remet li. Se swa yo pran kòb sou taks ak enpo lap peye pou yo remèt kòb la. Kiyès ki peye taks ak enpo? Se pa Boulos, se pa Jean Henry Becquet, se pa minis yo, se pa senatè yo, se pa Cherif Abdallah, se nou. Kisa sa vle di? Tout teyori

Lè m rive lakay mwen, m peye yon nèg san goud pou yo antrepoze l pou mwen. Lè sa sak diri a vin koute m 300, 330 dola. Epi mwen menm, m bay mòn ou yon sak nan diri a pou 400 dola. Èske m fè deviz li? Èske m peye pote l? Èske se mwen k peye pote l? Kiyès ki peye bote l? Se moun k achte sak la pou 400 dola, se li k peye bote l. Donk paske mwen li te koute m 300 dola, nou vin mete lòt 30 dola sou li, okontrè olye m peye, nou fè benefis, konbyen kòb? 80 dola. Donk, ok, 70 dola, mèsi. M pa fè pyès defisi. Moun sa k achte sak diri a, la l achte li pou l revann li pa gode. Lè y revann diri a pa gode, l ap vann sak diri a pou 500 dola. Èske y peye taks? Èske y peye bote? Paske y fè benefis. Moun ki achte sak diri a pa gode a, kisa y fè sou li? Kisa y fè? Anyen! Sa vle di tout chay diri a pase de 300 dola a 500 dola. Kiyès nou wè k peye tout kòb sa? Le konsomatè fi final. Sa vle di se nou k ap remèt kòb Petrocaribe a. Men n ap remèt li nan yon sèl kondisyon. Si nou pa vle mete gason sou nou pou nou arete vòlè. Se si nou pa vle mete nou nan kondisyon pou nou fè nèg yo remèt kòb la. Paske kòb la poko ka fin manje kòb la twòp. Si kòb la te manje nan peyi a nou ta pran l deja. Ebyen kòb la la se mèt gason nan. Se di nou pou nou fè nèg yo remèt nou kòb la. Jodi a, jodi a se moun ki gen kason nan kanson l ki pran lari a, ki vin kanpe la pou fè refleksyon. Men gen yon sèl bagay m ap di nou, nèg yo ap ame bandi se vre, nèg yo ap monneye de polisye enkonsyan se vre men m ba w garanti ni bandi ni polisye ni lame yo pa gen katouch pou yo tire yon mil pou yo tire pli de 12 milyon dabitan sa vle di yo pa ka touye nou tout se met gason nan senti nou pou nou goumen dola jodi a 90 goud pou yon dola. 90 goud pou yon dola men kisa nou fè bouch nou koud nou paka pale bouch nou koud nou paka pale poukisa se paske nou pè lè w pè ou viktim pi vit lè w pè ou viktim pi vit ebyen jodi a mwen m panse mwen m panse Mwen m panse fok nou rezoud pwoblem fok nou rezoud pwoblem ki poze nan sosyete. Rezoud pwoblem yo se egzije ke neg yo respekte sa ki pou yo. Egzije ke yo respekte sa ki pou yo. Koman nap fel? Se pa mwen kap vin di nou sa pou nou fe. E se sa k fè jodi a la. Se pa mwen k ap pale sèlman. Se pa Ronald k ap pale sèlman. Se pa Blanchie k ap pale. E sa m ap di la yo pa gen pyès enpòtans devan sa ou gen pou di ou menm. E nou di, kèlkeswa yon moun ap pase ki tande n ap pale de Petwokaribe, de mobilizasyon, I mèt vin di la kisa l konprann, kisa l vle fè. Paske jodi a, jan peyi sa prale la, nou di inevitableman, inevitableman, bagay ou pa ka evite, la revolisyon an pwòch. Pasifik ou vyolan, revolisyon an li menm, l ap pwofile a lorizon. Ayiti p ap ka desann pi ba ankò. Jodi a yo fè nou pè yon revolisyon. Men le jou nou retire Ayiti pami 3 peyi pi kowonpi nan mond lan pou nou mete l pami 3 peyi mwen kowonpi se deja yon revolisyon. Se sa k fè fòs revolisyonè di fòk nou toujou pwone revolisyon. Yon revolisyon sou 3 zak. Piske nou zòm dirije toujou pa de zòm kowonpi ebyen retire kowonpi sa yo nan nan pouvwa a. Lè m di kowonpi sa yo, se tout vòlè, tout kowonpi, tout koriptè, san distenksyon, san etadam. Li ka vin nèt vin konnen Paske ou konn bay Raphael lanmen paske ou konn bay Fabien lanmen jodi a nèg ap pale de kowonpi ou te nan koripsyon ou konnen nap retire w non se tout kowonpi tout koriptè san zeta dam e le jou nou fè sa nou deja fon revolisyon men son revolisyon pasifik. Jodi a nou pase pa plase pami peyi ki pi pòv nan emisfè a. E nou plase pami lè 24 peyi lè pi pòv di mond. Nou plase pami lè 3 peyi lè pli kowonpi di mond. Le jou nou di nap bay tout ayisyen manje Ou wè sel manje wi. E pa pou chak ayisyen ka gon ti machin pou yo vire non. Le jou nou di nap bay jak ayisyen manje nou ka bay tout ayisyen manje deja son revolisyon. Le jou ayisyen pap imite pa dakò. Pou nou gen 2 boujwa kap imite yon seri de sanza, kap finanse yon seri de sanzave pou yo pwomot yo kom lidè, se deja yon revolisyon. Ebyen revolisyon sa li fèt pasifik. La revolisyon pasifik. Men pwiske, pwiske. Gen de zanti revolisyonè, gen de zanti revolisyon se pou nou mete nan tèt nou, nou pral jwenn anpil replik. Se replik yo k pral di èske revolisyon an l ap mande goumen di oubyen èske l ap mande goumen mòl. Otrefwa. Otrefwa,
nou tande klè,
genyen lame venezyelyèn nan ki di yo pap bay legal a enperyalis, yo rete fidèl a Maduro. Men konsa tou, nou wè klè gen nèg ki di yo pa dakò ak Maduro, yo pran pozisyon kont Maduro. Jodi a nan nivo. Popilasyon an ye la, nan nivo mizerab, nan nivo vakabondaj nèg yo mennen peyi a, m panse fòk polisye yon lè ap ban nou sekirite, yo vin ban nou sekirite san zam. Donk yo nan manivèstasyon an tou. E se sa n ap mande polisye nou yo. Se sa n ap mande polisye nou yo. Lè yo nan manivèstasyon, se pou yo mete yo akote pèp la, paske se menm nèg sa yo k ap ame bandi pou tiye polisye yo. E se sak fè nou di popilasyon an se nou k peye polisye yo. Se kòb nou k peye yo, se pou nou defann yo. Se pou nou defann polisye nou yo. On nèg ki nan lapolis ki konn ou pa polisye pèp la sa se ou. Men lapolis la se pou pèp la, li pa pou pèsòn. I pa pou pèsonn. Wi map tann yon jou kote pou lapolis di jodi a nou pap sekirize manifestasyon ak zam ni ak kagoul nap nap patisipe an inifòm nou nan manifestasyon an tou se sa nap tann paske peyi a paka rive pi ba pase sa polisye paka touche. Pwofesè pa ka touche, medsen pa ka touche, men jodi a, nou tande enfòmasyon yo, se pa nou k di yo, nou tande yo. Nou tande yo. Jès revolisyonè, nou angaje n, kòm nou te deja angaje n deja, e nou angaje n nan batay san mèsi. Jodi a fòk pèp la pran responsablite l, E se sa k fè nou di, nou pa kache pou nou fè anyen, jodi a se nou k pral di èske n ap bay legi oubyen nou p ap bay legi. Èske n ap kite peyi a plonje, èske nou p ap kite peyi a plonje. Jodi a, kòm Jesifra di l, bato peyi Dayiti a l ap koule. Gen nèg kap mande fè resèt. Men nou pa wè poukisa resèt sa. Se bat pou nou sove bato a. M pa vle reyaji sou tout pwen yo paske se pa sèl petro karibe genyen bagay nou pa konnen. Nèg yo kraze 14 milya de dola tou wi mesye. Se pou nou konn sa. Fon! Fon! Pòs seyis la se 14 milya li ye. Men, li kraze apati de 2010 tou. Lajan, lajan, lajan nou te resevwa sou transfè yo, yo manje tou. Lajan nou resevwa sou apèl entènasyonal yo, yo manje tou. e lajan taks e enpo yo manje tou. Jodi a, èske nou ka sipòte n ap kwoupi nan mizè nwa sa nou ye la a, tandike gen de zòm, gen de fanm k ap banbile avèk kòb ki pou nou? Eske nou ka rete ap pataje nan enpinite sa a? M panse pou mwen menm se non. Prè de 18 milyon milya de dola kraze nan yon peyi nan yon ti kras tan, popilasyon an mande di yo bezwen kont. Men popilasyon an pa chèche kont, l ap mande kont, men dans la discipline. Dans la discipline. Nou di, fòk Kou Siperyè dè Kont remèt rapò a, pa vre? Fòk li bay rapò a e fòk lajistis fè wout li. Fòk lajistis Arete nèg ki te manje kòb la paske nou pa wè sa kòb la fè. Nou pa wè sa kòb la fè. Jodi a nou ankò isi a pou n reflechi. Reflechi sou plizyè bagay. Kòman pou nou sove bato ki rele Ayiti k ap peri a. Kòman pou nou sove enstitisyon nou yo? Kòman pou nou sove lekòl nou yo? E se sa nou di, nou pral pran ti tan e pou ou menm ou entèvni. Se miz an kontèks la m t ap fè la. Nou pran ti tan pou nou entèvni. Nou la jiska katrè. Nou pran ti tan pou n entèvni. Prepare tout sa nou gen pou n di pou nou monte kaye nou pou nou konnen ki sa nou gen pou n fè. E m ap di nou yon dènye bagay pou nou jwenn ti mizik Manno Chalmay avan Ronald oubyen Fabie entèvni. M ap di nou yon ti bagay. Pa gen moun ki ka anpeche pawòl verite a parèt. Menm si gen fènwa, verite avèk limyè ap rive jayi kanmenm. E se sa k fè nou menm, atravè fòs revolisyonè k ap pwone yon revolisyon reflechi, nou la jodi a. Nou vin jwenn nou jodi a. Nou desann sou plas la pou n vin pale avèk nou. E akote de sa, pou m fini, nou pa t rete sèlman nan mande arete nèg yo. Nou pa t rete sèlman nan fè manifestasyon kontre nèg yo. Nou pral rantre nan fòmasyon jèn nou yo tou. Se sa k fè, Fòs Revolisyonè di Nò avèk ISTEAH, ki se Enstiti dè Syans e Teknik Dayiti, nou pral lanse yon pwogram pou fòmasyon de 100 jèn, 100 jèn gratwit nan vakans lan nan 4 domèn, kosmetoloji, seramik, poz seramik, E jije endistri a, paske jodi a tout sa n ap achte an Repiblik Dominikèn yo se bagay ki fèt fasil,